Samina ka se Berlou. Mwen se Marvens.
Guys jodi a m vini avèk yon bèl m di mwen menm guys jodi a nou vini avèk yon bèl video pou ou ok video jodi a se yon prank li ye guys nou pa ka pale fò pase Samy fenk antre nan twalèt lan la li pral benyen baton m nan ap fè lòbèy so li pa ka tande pase baton m nan tande humm li nan baton m nan la li pral l ap prepare l pou l al travay so m tou di Marvens ann prepare pou nou fè yon prank sou li. Nou tap planifye sa, nou poko janm gen chans fè li, so m di anvan lay travay an nou lage prank lan nan fyèl li. Guys, Samy te prank Marvens, li te fèl kriye! Marvens panse l ta bal pran baton guys, so m di an nou ranje kounya pi remèt Samy prank lan. So, di yo sa w pral fè Marvens. Ok, so jodi a map fè w prank sou papa m, well Ou pral act tankou maledve. Ya.
Dem a pral act tankou an maledve. Wap derespekte m. Wi.
Map derespekte manman m and and an an nou te gade kilè te fem kriye a guy. Yeah so konn yo pral remet li prank lan. Yeah guys yo pral remet li prank lan. Li pa ka pale byen pase li nou konnen li bege so li fè efò kanmenm guys. So rete branche pou ka wè prank sa pase m pa ka pale twòp. Sonje kite yon lak pou mwen and then kòmante anba lè w fin gade video a and then sonje pataje pou mwen silvouplè. Abone si w poko abone and then pou Maverse ka plis fè prank pase Maverse pa fasil pou fè prank guys so nou pral komanse avèk video a kounya avan Samy sot nan baton m nan ok so ann ale nan aksyon.

Wi!
Ki sa w bezwen? M te di w mete dlo nan frijidè a eske w te mete?
Ou kouche sou kabann ou p ap fè anyen kounye a ou toujou rele m pou m fè bagay, mete dlo nan frijidè a, bale, fè tout bagay sa yo. Poukisa?
Al mete dlo nan frijidè a pou mwen. Pa mande swape pòt lan sou mwen.

Koman sa mdi nan sa? Epa konn yon kont se koulè ke sa msezi. Ok ou sezi swa fuck Mavens. Sa m pral fè avè li? Se jèn jan ki twòp pou li kisa m pral fè avè li? M jès pap nan pale avè l nan kay lan.
Pou Mavens fwape yon pòt konsa la ou pral bay.
Mavens frekan menn. Li frekan. Kounya la Bondye fè byen m pral bay. Ou pap pran desizyon kont Mavens? Kòman m pa pran kisa kisa m pral fè kisa m pral fè wap vini m pral pran desizyon ke bagay lan pou rele ou pale avè li. Tout bagay rele rele pale avè ou bon pou menm ou just si yo fon bagay ou konti pale aprè sa ou ou bèl vag se tankou se bagay gen de se bagay timoun nan fè se menm kote fè la ou tou ou tou ou tou korije l wi nèg gen se bagay timoun nan fè se pa se pa se pa pale a ki ki bagay non pafwa pale a enpòtan ou pale avè yon premye fwa ou pran dezyèm fwa Mavensa Mavensa se gran.

Ou byen m nan travay ou relem oh Samy men sa timoun yo fè men sa bagay men yon sèl bagay ou pwòp pale pale men ou pap pase pa aksyon ou pap pase pa Mavens Poukisa Poukò Ah bon banm di w ou la ou non m jous anndan twalèt la m pral benyen epi m tande m tande pòt la frape la pòt la ou manke kraze fò pòt la epi m jous anndan la m fè bèl anpale avè w pou dlo enben kounya la ou ou ou Epi Daphne di m mete dlo e m pa janm mete dlo nan frijidè e ou konnen

Pou pa fè yo konnen ou pa ka kale, ou pa ka bagay pou yo pou yo pa pran sa kòm yon bagay. Fò w pa pale sa devan yo. Pafwa se sa k fè lè nou konbe lè nou tonbe ap di sa yo devan yo, epi timoun yo tonbe fè dezòd, yo tonbe bagay paske yo konnen o yo pran pòz o e se Bon dayè mwen m pa gen ameriken m pa bagay mwen se ayisyen m gen se bagay mwen menm se ou wè m leve pitit mwen menm jan lè m te se tankou se t Ayiti. On timoun fè dezòd m p ap kite w m p ap kite w pou pou pou pou ka pou pou pou pou fè m kriye tan m ap bagay a ou ou piti nòmal nan non machè. Non.

Fòn trase ou bon ok se sou yon tou bon menm nan menm nan menm nan akina yap pran kou menm nan akina yap tape ale bon banm diw sa vle di depi timoun nan fè dezòd ou dwe gen bagay banm diw gen bagay ou padone timoun nan wi ale mavens al nan chanm ou demasko devanm la pa pale pa pale mavens rete la mavens m poko vwew ale banm diw gen bagay gen bagay ki padonab cheri gen bagay ki padonab gen bagay ki pa padonab ok so kisa wap fè Sa pale a pral fè. Tandem, gen bagay ou bay timoun ou pinisyon. Sò, ou konn tande, ou pa pale avè l, ou byen w fè l pa gade televizyon, ou fè l pa bagay. Gen bagay tou, gen bagay tou se ka, se ka pou w tape l. Lè l pa vle w ap pale. Epi, ok, ok, ban m di w, si tout fwa.

Ou wè se kriye ou te kriye dlo. Pa kite lè pou ou ka kriye san wi. Ou ka kriye san. Kriye san moun konn kriye san. A la kriye san on sèl bagay. Ok map pran ni ou ni tèt manman nou frape nou ansanm. A la se konplo nap fè sou mwen isi a la. Ok pa gen pwoblèm. Kontinye fè konplo. Hey guys m pap prete anpil so kite yon like pou mwen komante anba pataje. Ok and then di team marvens. Team marvens red. Team samy mololo guys. Samy pa kanpe sou anyen jodi a. Oh my. So m pat ka pa fè prank sa sou samy. M te mande l yon ti break sou youtube lan. I pat panse si m te ka fè prank sou li. But m di an an. Fò marvens remèt samy prank sa. So se sa fè nou chwazi fè prank lan jodi a guys. So m poko fin tounen sou youtube lan. M nan yon ti vakans la. But. N apre ankò nan lòt video guys so m ta swete w renmen video a.
Ebyen pa pwoblèm ben m pral benyen guys m pral benyen m al travay e so m tande dezòd ap fèt devan guys se gen gason lakay la mwen menm vini m met lapè epi wè se konplo yo ta y fè.
Di yo bay non mames. Bye guys.